Carimi pa youn nan pastè kap gwòs jèn ti demwazèl anba chal anndan legliz la lè m tande levanjil li m ret chita tandel de fwa m chita ap tandel don Carimi pa fè pati lis pastè kap achte bag bay bèl demwazèl anndan legliz la pou di m marye ak nou pa kite ankenn lòt nèg kap vin ba nou pawòl kwochi. Epi non sèlman l di sa vre, li vide yo pase epi l fè l vre. Banm di w yon bagay, ou konn sa kap pase sou do nan lari? Ou konn konbyen pyèj yo tann pou ou? Ou konn konbyen fwa yo te soti pou yo te lanse w, pou yo te kidnape w? Ou konn konbyen fwa yo limen bal? Hello Actualité Lakay, pa bliye ou sou chanèl Actualité Lakay TV, ou menm ki poko abòne avèk chanèl la, N ap envite w kapab fè sa, envite yon zanmi w, yon fanmi w kapab abòne avèk chanèl la. Chanèl Aktyalite Lakay la la pou l enfòme w de atis nou yo e aktris sinema nou yo e de tout sa k ap pase Ayiti. N ap envite w swiv ti videyo a ansanm avèk nou, nou p ap rete plis. Ok! M dèyè w Mwen se pastè Reno Mesye map mande nou yon bagay Izo Babekyou Lanmò san jou Mesye pastè Louchard pa merite sa Son papa li ye pou mwen. Anpil moun ap enplore pouki yo kapab libere pastè Remy Lochard. Bob se frape trè fò nan dosye sa kote li fè konnen pastè Lochard Remy li pa nan zafè moun, kidnapè yo pa dwe kenbe l nan men yo, se pou yo kapab fè yon jan prese prese pouki yo kapab libere pastè a. Li menm rive fè konnen li konn al patisipe. nan sèvis lakay pastè Locha Remy, li kapab sètifye pou tout moun ke pastè Locha Remy li pa gen anyen pou ki yo kapab repwoche l, li se yonn pami grenn ra pastè nan peyi a ki pa gen okenn move zafè sou do li okenn anyen yo kapab akize l e nan menm videyo sa li pwofite pou ke l te kapab atake pèsonèlman pastè Amel Lafleur, nou konnen pastè Amel Lafleur ansanm avèk Bob se se 2 moun ki pa danse kole, li fè konnen ke pastè Locha Remy pa konn ap marye. ansanm avèk ti jèn yo sou chè ap mete bag nan men yo fè konnen jèn gason pouki ou kapab vin koze ansanm avèk yo se li menm pouki ou adrese li fè konnen pastè Locharimier pa yon moun konsa ebyen kidnapè yo pa genyen pouki yo kapab kenbel anba men yo se pou yo fon jan prese prese pouki yo kapab libere pastè Locharimi. Lè nou konnen jan ke kidnapin sa li fè anpil pale sou entènèt la, se yonn nan kidnapin ki fè anpil moun sipriz, paske kidnapin pèsòn pa ta dwe kidnape, men gen kèk kidnapin ke ou pa wè rezon an ditou. Gen kèk kidnapin ki konn fèt nan peyi a, anpil moun konn twouve yo an dout, èske tout fwa se pa yon regleman de kont ki gen antre kidnapè yo, ansanm avèk moun sa. Men gen kèk fwa tou gen kèk lòt kidnapin ki fèt, anpil moun konn santi yo nan konfizyon, paske moun sa yo kidnape a yo pa janm tande bouch li ap pale nan anyen nan peyi sa, keseswa politik oubyen lòt dosye ki gen nan peyi sa, yo pa janm foure bouch yo nan jan de dosye sa yo, yo ap viv vi yo byen pèzibleman. Pastè Locharie Mille se yon ka konsa kote ke li pa janm gen anyen nan peyi sa ki ap pase pou tande Pastè Locharimi te pran yon priz de pozisyon pou yon pati ou yon lòt. Mnm jan ke nou konnen gen anpil pastè ki konn nan peyi a ya ki al patisipe swa nan mach, nan manifestasyon ki a fèt anndan peyi a ou byen gen nan yo ki konn ale.
Ok guys jan ke nap swiv lan se konsa nou te wè gen kèk jounalis avèk kèk jenn gason kèk moun ki tap feli felisite pastè Remi Locha pou bèl travay ki l tap Fè pou Bondye ke nou youri ki se yonn nan pastè ki pap gwòs fidèl li andedan legliz la ki pap ki pap ki pap achte bag bay fidèl yo pou yo pa ansanm avèk lòt moun ki pap fè kadejak sou fidèl yo e li se yonn nan pastè tou ki respekte tèt li ou pa janm tande anyen de mal sou li sou rezo sosyo yo se yon pastè se priye lap priye ni madanm ni Se priye yap priye yo kwè nan levanjil yo yo kwè nan la priyè paske pa gen anyen Bondye pa ka fè menm jan Bondye li menm li te pase ansanm avèk Joseph David konsa tou nou rete kwè Bondye li menm lap mete pastè Remy Locha deyò paske pa gen anyen Bondye pa ka fè paske pitit Bondye pa janm pèdi batay pitit Bondye pa janm pèdi espwa paske jan kel di nan Exode 14 la. Pa bliye, rete fokis, tout sa nap pran enfòmasyon pou nou, tout sa ki tonbe e nap fèw konnen. Se te yon reyèl plezi pou nou te pataje ti video sa, pa bliye abone avèk chanèl la, like e pataje video nou pou lòt moun ka arive konnen chanèl la.